Lapolis lame dayiti fon pote boure sou chèf gang izo vilaj dedye anpil kadav anpil mò ret atè plizyè dronn tonbe ebyen nan video sa nou pral gen detay sou gwo kou sa fòs lòd yo fè kote anpil bandi arive bwè dlo bouch yo lòt detay nou pral gen posiblite poun tande nan video sa. Aprè lapolis fin touye anpil bandi pou chèf gang Didi nan ebyen nan sans sa a chèf gang lan misye deside pou l pase rikras kote misye arive avili nèg KPT yo, dezabiye nèg yo nan kad negosyasyon yo te gen avèk li ak kantite lajan yo ta pote ba li. E nan videyo sa a tou nou pral gen posiblite an imaj pou n swiv kòman ebyen aprè chèf gang ba Dèlma a fin lage pye l nan divès zòn Ebyen meri delma, lapolis ak divès gwo materyèl ap fè netwayaj nou pral gon ide poun wè kòman nèg viv ansanm yo kraze peyi a se yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil. Dosye arestasyon Nènèl Kasi a eklate, apse a pete nan boul figi Nènèl Kasi Dosye arestasyon sa retounen sou tab la ankò e arestasyon Nenel Cassy pou yon dezyèm fwa ekstrèmeman pwobab. Ou pral tande enfòmasyon, ou pral tande detay. N ap sonje lè Nenel Cassy lage bagay sa se te kankou yon fim pou popilasyon an. Pa t gen moun ki te panse Nenel Cassy pral lage osi rapid malgre tout akizasyon ki te genyen sou do l. malgre prèv divès chèk ke lapolis te jwenn kay Nenel Cassy ebyen tout moun te panse sa yo se prèv an plis ki ta pral pèmèt Nenel Cassy fè plis tan nan prizon ebyen tout prèv sa yo genlè se te se te dè zendis pou fasilite leta lage Nenel Cassy pi rapid ebyen Nenel Cassy. ki vin lage e tout moun ta pral sezi tande enfòmasyon sa e pa t ka rive konprann pa ki mwayen Frantz Monclè ta pral lage Nènèl Cassy. Medam e mesye, ebyen Nènèl Cassy avèk gouvènman, Nènèl Cassy ak Leta, yo konn kouri, yo pa konn kache, ou pral tande dosye. Ou pral tande detay sou ansyen senatè Nenel Cassy talè konsa, rale ti chèz ba w. Loni, Nasyon Zini presizeman, deside pou yo voye yon lòt fòs an Ayiti. Yo deside pou yo chanje fòs miltinasyonal Kenyan ki Ayiti a an yon lòt fòs, e desizyon sa ap vanse a gran pa pou l vin reyalite nan peyi Dayiti, puiske desizyon an li deja klè e l deja rive nan pati konklizyon l. Medam e mesye, Ayiti mèt pare tann yon lòt fòs ki pral rantre anndan peyi a, Nasyonzini, estime ke fòs ki la a pa regle anyen nan peyi Dayiti, yo pa bay rezilta, okontrè nèg yo fè prèv de enkonpetans, polisye kenyan yo fè prèv ke yo pa konpetan, ebyen Nasyon Zini estime ke Ayiti bezwen yon lòt fòs e fòs ki la a yo dezòmè vle chanje l. Medam e mesye, se konsa sa ye o nivo Nasyon Zini, kidonk pèp ayisyen, prepare nou pou yon lòt fòs miltinasyonal an Ayiti. E fwa sa se dè militè ke yo pral voye anndan peyi a. Se dè militè de Nasyon Zini, plizyè peyi ki fè pati de òganizasyon sa, yo menm yo pral voye Ayiti. Eske se minustha sou yon lòt fòm? Medam e mesye kanmenm nou kapab di se minustha paske depi nasyon zini voye yon fòs se pral de militè melanje, minustha se te menm bagay la se te de militè melanje de plizyè peyi ki fè pati de nasyon zini ebyen se menm bagay la nou pral resevwa la kidonk ayiti nan yon mouvman ale retou de bagay ke peyi a viv deja. ke n ap kontinye reviv o jou le jou san ke nou pa janm jwenn okenn rezilta. Kidonk, dè militè pral vini sou tèren ayisyen an la, nou, nou viv bagay sa yo deja. Ayiti viv bagay sa yo deja kote militè debake sou tèritwa kòmkwa yo vin mete sekirite. Men nou wè nou vin abouti avèk yon ensekirite pi rèd e pi kriyèl. Kidonk, Ayiti pral pran yon lòt fòs militè ankò, men èske sa pral pote rezilta? Medam e mesye, nou viv sa yo deja. E si peyi a kontinye ap rete sou sa l viv deja, sou reyalite ke l viv deja, Nou pap janm fon pa an avan. Medam e mesye, nan moman ke nou ye la, mwen panse se sèl pèp ayisyen an ki kapab pote solisyon pou tèt li. Nan sitiyasyon ke nou ye la, se sèl pèp ayisyen an ki kapab pote solisyon pou tèt li. Poukisa? Paske nou gen yon sistèm k ap peze nou, yon sistèm k ap pase nou anba pye, yon sistèm peze souse, E sistèm sa a, se nan fason Leta a li menm li konstwi. Se nan kantite de moun ke nou mete dirije peyi a. M panse li lè li tan pou Ayisyen chavire sistèm sa a e devlope sitou lòt relasyon Sèt relasyon ke Ayiti genyen avèk Nasyon Zini, avèk Lèzetazini, fòk peyi a ka rive nan dimansyon yo chanje bagay sa yo. Paske fòk nou admèt, nou genyen dè deseni kote n ap pran lòd nan men Nasyon Zini, kote n ap resevwa bagay nan men Nasyon Zini, kote n ap pran lòd nan men Etazini, n ap resevwa materyèl nan men Etazini. Men kisa sa bay? Ki rezilta ki bay an Ayiti? Nou pa wè anyen k serye, okontrè bandi yo ap pran plis pouvwa, okontrè ensekirite ap ogmante, okontrè peyi a redwi nan fatra. Lè nap gade nan eta moun yo ap retounen lakay yo medam e mesye, Se bagay pou n ta mete de men nan tèt. Ou tande moun nan ap retounen lakay li, lè moun nan rive li wè tout mi kay li kraze, li wè kay la tou nwa avèk lafimen, li pa jwenn menm yon plim poul anndan kay la, menm yon kreyon li pa ka idantifye anndan kay la, li pa jwenn anyen ke l te kite, tout bagay li pèdi nèt. e pou tande moun sa yo ap retounen lakay yo, kidonk men rezilta Nasyonzini, men rezilta Lèzetazini, men rezilta pouvwa yo an Ayiti ki di yap ede peyi a, ki di yap dirije peyi Dayiti. Ebyen, si pèp Ayisyen poko konsyan ke sistèm ki la, sistèm ki gen kontwòl pouvwa, sistèm kap dirije nou an, Sistèm sa li lè poul chanje pou peyi a ka fè ka fè yon pa vè lavan, si nou poko gen konsyans sa peyi a pap fon pa kita yon pa nago. Antouka medam e mesye an rezime se sa enfòmasyon an ye nasyon zini deside e yo prè pou yo chanje fòs miltinasyonal la an ayiti pou yo voye dè militè de loni Des militaires de nations unies se jan nou tande a mesdames et messieurs. Encore une fois eske nou kapab anpeche sa? Men non, m pa kwè pèp ayisyen kapab anpeche sa. Paske nou gen pouvwa yo ki la, cpt, gouvèneman Alix Didier Fils-Aimé, se mesye sa yo kap deside pou peyi a, se mesye sa yo kap di non, se yo kap di wi. Kidonk, nou konnen tout nèg ki la yo se tyoul blan, se tyoul Lèzetazini, kidonk tout sa ki di se avozòd, ki ve di nou pa genyen de moun ki pou reprezante nou. Kidonk pèp ayisyen, prepare nou pou yon fòs militè an Ayiti. Rapidman, n ap balanse nan dosye Nenel Cassy. Medam e mesye, kisa dosye a ye mezanmi prèv yo akizasyon yo lou sou do Nenel Cassy bagay yo anpil anpil sou do Nenel Cassy medam e mesye rale ti chèz baw pou tande detay pou tande koze Nenel Cassy jan n sot diw talè a konn kouri l pa konn kache dosye yo twòp. sou tèt Nenel Cassy e menm si pouvwa a rive lage Nenel Cassy, rive mete l an libète, sa pa sifi. Paske akizasyon yo peze lou sou do Nenel Cassy, arestasyon an ankò li pwobab, E se kounya ou pral tande koze. Sa ki di nan rapò sa yo nou pa ka minimize. Yo prezante Nenel Cassy sou nèg ki gen lyen, afè, kriminèl, lyen etwabay ki kòkòt a Figaro avèk Izo 5 segonn. Sou nèg ki gen lyen, blòd, kòkòday, suivan rapò de FJKL la. Bon patnè blòd, ti lapli. Zoblod. Sou nèg ki gen rapò kokoday bay kraze nan bouyon avèk plizyè lòt chèf de gang ki anndan Viv Ansanm. Suivan rapò
FG Gaël la. Yon rapò ki sòti an out la la. An out ki sot pase a la.
Apèn li sòti la wikenn nan. e menm rive kreye, se li ki te ranfòse, fè dè miz an plas ki te kreye yon fwaye de gang. Se rapò a k ap pale. Lèk senatè, ban m li, ban m li pati sa avan m pral ban nou rapò a, m pral gade si m jwenn madam Marie Yolène Gilles ki ka ban nou detay plis sou rapò a tou. An desidan de libere Nenel Cassy,

Nèg senatè dè Nip, e notamman soupsone de kolizyon avèk yon gang de nome BLTS, ou menm wi yo li BLTS, yon gang ki rele BLTS sa wi, yo di e Nènèl Kaze wi ki BLTS wi, a Chalon, Chalon, Chalon wi, ou sonje, m sonje bagay, ou sonje Chalon, anpil bagay ki pale, e ben selon FJKL, gang sa a rive pran nesans.

Cette arrestation l'arrestation de l'ancien sénateur Nenel Cassy. Youn nan cheval batay FJKL se la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. Donk sa vle di chak lè gon kòd ki kòde, FJKL toujou la pou l ap gade, pou l ap swiv Paske nou ta toujou renmen peyi a tounen ala nòmal, kote nou gen de veritab pwofè, kote gen de etidyan an dwa ki chita nan palè dijistis youn a la men k ap pran nòt. Men jodi a, se pa sa nou rive konstate. Nou wè se lenpinite Se la koripsyon ki yo menm ap fè chwe rad. La jistis la ajenou, donk popilasyon li menm li ap sikonbe. Jan w konnen l, dcpj nan dat 2 out 2025 arete ansyen senatè Nenel Cassy nan yon restoran nan Petyonvil. Yo repwoche ansyen senatè a avèk konplis li yo ki se Willy Adrien alyas Kadhafi de asasina.

Dcpj wè Moun ki konplis senatè a wi Nou pwal site Jean Renel Destina alyas ti lapli ke nou tout konnen e nou tout tande pale de li Kris Konplis senatè a? Kris la wi Nap si dcpj kap site konsa Ou jwenn Johnson Andre alyas 5 segond Kenol Pierre Dieufait Renel alyas chamo Manno

gouvènman e li menm se li ki la pou aplike politik penal gouvènman tranzisyon an. Kisa l fè? Li deside nan do lalwa libere Nenel Cassy ak tout akolit li ki se Willy Adeliguen alyas Kadhafi epi anile tout pouswit penal kont tout sila ke dcpj te voye devan lajistis tankou Krisla, Tilapli, Bougòy, Kadhafi e Baz 5 segond. timoun, asansè, etc. Epoutan, rapò sa ke dcpj voye nan pakè a, se yon sipleman dankèt ke l ye e ki refere a plizyè lòt rapò ki t al nan pakè deja. E dosye sa yo se de dosye ki transfere nan kabinè denstriksyon ke gen jij k ap enstwi yo. Donk ou menm, alò nou menm nou klè, sa vle di tout dosye sa yo te egziste deja, yo nan men lajistis.

Sè Philippe Saint Jean Ti Bolo li ale nan pakè le 29 oktòb 2021 mezanmi kouman esplike desizyon ke komisè Manclin pran pou l klase pil dosye sa yo alòske gen 2 dosye ki ap enstwi nan kabinè denstriksyon kote komisè Monclin baye avèk pouvwa sa a se te pou pil rezon sa yo atravè rapò sa a. PFJKL vle pote yon ti limyè sou pil endis ki montre aklè ke tout sa lajistis repwoche sena Ayiti yo, fòk ta gen bon jan ankèt ki ta fèt. Se pa annik ta ret nan pakè pou komisè achte klowòks avèk ajaks avèk bikabonat pou yo lave. Komisè a avèk tout ekip li ap jwe. Madam Gilles, Madam Gilles.
Nou note ke, yo note ke Senatè a, yon ti sanksyon entènasyonal l ap bay, li mase ranmase sanksyon toupatou, kit li te Nasyonzini, kit li Etazini, kit li te Kanada. Madam Gilles, Madam Gilles, sa n ta renmen konnen, donk ou prezante, MJKL prezante yon rapò sa la, bon, fèt e founi, jan anpil moun te kapab di, men, èske. Ske tout sa w ap di la yo, pa gen de seri rapò, pa gen de seri done konsa ki egziste anndan dcpj? Se de dcpj. Se dcpj ki li menm ranmase fòs yo. Se de polisye ki brave danje, lavi yo, lavi fanmi yo. Yo fè sa travay la mande yo pou yo fè. Yo fè filature, yo arete yon moun ki fò nan. Pouvwa politik la ki se ansyen senatè Nenel Cassy, manm SDP, ou te konnen li. Donk yo jwenn divès chèf dakizasyon. Pa egzanp, 3 fevriye 2021, bòzònn se tè nas wè nou tout te konnen Nico Vete te pale de li nan Dèlma 42. Jacques Pierre Mathilus, yon diplomat, yon komèsan, yon antreprenè, li viktim de tantativ de kidnaping ki fini pa yon asasina. Dcpj mennen ankèt, yo te sispèk ansyen senatè a, yo voye dosye sa a nan kabinè e senatè a, yo te envite l nan dcpj le 26 fevriye 2021, l pa t mèt le pye. N ap raple w.